Bonjou se lizaj, kèlkeswa kote wap tandem zanmanm, an ayiti ou aletranje nou diw bonjou, e si wap tandem nan aswè nou diw bonswa. De jour en jour lizaj ap travay plis pou nou, se rezon nou toupatou sou rezo sosyo pou nou kapab pote bon jan imaj ak video pou nou ki pa lòt ke peyi dayiti. Pou rete konekte ak nou, Peze bouton subscribe la epi aktive notifikasyon wap jwenn nou sou Facebook ki se Lizaj Lapierre, Instagram Lizaj Lakay e pou fini nap trè kontan reponn mesaj WhatsApp ou sou nimewo sa.
Zanmanm yo kòman nou ye m salye tout moun senmak kap koutem moun gonayiv, enri pase monte pilbowo ale nèt m salye nou tout. Antouka, vini nan koze peyi Dayiti. Zanmi m kawòt la kuit. Pa gen legim toufe, pa gen manje toufe ankò zanmi m. Manje a pare. FBI gen tout dosye yo nan men yo. Badio, nèg sa y ap chèche a zanmi. Ebyen dja bay tout koze a. Badio apre lanmò Jovenel zanmi, se kay Ariel Henry misye chita. Se chita misye chita nan fouk Ariel Henry, Ariel Henry ap grate tèt li, li ap brè chanpay, li ap rakonte ki sa yo fè Jovenel. Jan yo masakre Jovenel. Dya fè konnen zanmi, pandan l nan men FBI, l ap vide koze a atè, nèg sa pale tankou pèt pèt mayi. Se Ariel Henry k fasilite nèg yo mawon. Se direktè lapolis aktyèl la la a zanmi m, Frantz Elbé. Lè yap planifye pou yal touye jovenel se Frantz yap mande zam sa dil te nan reyinyon an sa vle di tout moun ki nan pouvwa la nèt zanmim tout patisipe nan lanmò jovenel kòman Ariel Henry fè dòmi nan nwit. Pou New York Times gentan ap pibliye w kòm moun ki pi gran sispè, otè entèlektyèl zanmi Ariel Henry. Kòman w fè rete w la zanmi m peyi a vin san sans. E kòm si pouvwa fè nèg yo san wont. Ariel Henry ta sipoze gentan ba yon konferans de près. E non w ap site nan gwo dosye. Pou ret la sou pouvwa toujou? M pa konprann. M te di nou sa wi zanmi. Depi lè m wè e nèg la fout, Daniel fout, fè alèji ak Ariel. Depi lè misye Ayiti a, misye fè konnen, si gon grenn moun ki pi sispèk nan lanmò Jovenel li pa lòt ke Ariel Henry. Li pa ta sipoze alatèt, li pa ta sipoze gen pouvwa nan men l an Ayiti. Misye rive etazini se menm chanson an men kounya la dosye a nan men FBI Ariel Henry sa w ap fè demen maten w ap kanpe kòm premye minis peyi dayiti toujou yon nèg konsa zanmi yo ta sipoze gentan arete l men sa m ap di a wi zanmi ou gon peyi premye minis lan e li k tiye prezidan an ou gon peyi direktè lapolis peyi a se li k tiye prezidan an nan konminezon. Ou gon peyi minis jistis peyi a se asosye Dimitri vob youn nan nèg jovenel kouri dèyèl pou vòlò nan peyi a sa vle di nou gon peyi zanmim se vòlò kap dirije nou men koze a wi zanmi ah bab bon manti zanmim ou aktyèlman la yon nèg tankou andre michel kou sa FBI bay la zanmim andre michel ki te 3 a 0 oubyen 4 a 0 a sa son 10 a 0 nèg yo pran nan men FBI. Koze a pa piti zanmi m, a m renmen bagay la jan l prale a. M te kòmanse dezespere. M te gentan di Jovenel pap jwenn jistis ankò. Paske m wè Ariel Henry, li fè tout sa l konnen. Li elimine tout moun an Ayiti l konnen k ka bay Jovenel jistis. Te rete Claude Joseph ki te ka fon dènye bèk li voye Claude Joseph ale men kounya la zanmim se FBI ki pran kòz la depi lè yo pran palacios panama jwèt la gentan gate wap wè tou zanmim feu Ariel Henry tou kase li ta pral ouvè kòl sou lanbe la zanmim nan nan nan nan ti nan chanm nan nan palman sa wè kounya. Li kòmanse ap antann li ak Lanbè, paske nan lespri l la gen twòp lòt dosye pou l regle, pou l t al fokis sou Lanbè. E Etazini pa pral antann ak Ariel Henry zanmi m, ret kwè m. Depi w wè yo gentan pran dosye a, on sèl chwa li ye. Swa w pran kòd, men bagay m gen, bagay m pa gen menm 2 chwa, e kòd li ye dirèk. Ariel Henry sipoze mete l a la dispozisyon lajistis zanmi. Frantz Elbe mete w a la dispozisyon la jistis pou yo fè travay yo. Met yon pil minis nan yon peyi zanmi m. Yon pil vòlò. M tande minis jistis peyi m wi zanmi, avoka Dimitri Vorbe. Bagay la fè m mal. Bagay la fè m mal zanmi. Gen yon yo te mete, m bliye ki minis enteryè a, m pa konn se minis enteryè. Sa k ap vòlè Delko a. M bliye non l zanmi. Rika. Ki nèg ki met Rika zanmim nan gouvènman zan bala tou nou gagòt bala pa bon zanmi tou ka donk Badio te vizite Ariel Henry avan apre asasina zanmim 2 fwa lal lakay Ariel. Sispè zanmim nimewo yn nan gran sispè asasina jovenel la se kay ariel li manje le swa zanmim ariel henry ap grate tèt li epi lap rakonte ariel kijanl kijanl touye jovenel pou ariel sa gen kè zanmim li vin ala tèt peyi a konsa ni andre michel ka pran kòd tou wi zanmi pa bliye andre michel ak ariel henry se pwason kraze nan bouyon Ah zanmim dja pale. M te di nou sa ni palacios ni dja pa gen youn ki pral pran prizon pou kont yo. M kontan jovenel ap jwenn jistis men toutan yo pa vin ayiti la pou bote ariel anyen m poko ap satisfè. Pa mete l penitansye. Li pral penitansye yo ka fon jan yo touye l andan penitansye. Al avèl. Fè l fon ti monte avyon fon fon fon 3 jou 2 yo ap pale ba nou. Ariel anyen gen anpil non moun li konnen nan dosye a. Hey pandan map di sa zanmim bal bal komanse bal met yon pot fè fòje lakay la se yo ka vin botem wè sam do jezi men tou lavem el pa tro byen mbap kite nèg yo vin botem lakay la depi wap pale verite yap elimine w antouka nou konnen tou gon zen nan peyi a la zanmim pa konn sak pase kilè karel

Youn ap rele lòt gason makomè, gen youn ki t al dèyè manje kokiyòl lòt, ap rele lòt visye eksetera. M pa konnen ki lè Karyèl renmen Grimèl, m pa konnen si e ti mesye yo te bezwen fè kafe olè a avèk Karèl. Zen an près zanmi. Ya degaje yo paske lè bagay la te bon m pa t konnen. Lè te gen altiyis yo m pa t konnen. Antouka, madanm Shaba, Shaba ekip zanmi, genlè gon papye lap ranpli poul cancel rezidans Shaba. Bagay kokorat wi zanmi. Bagay kokorat. M pral di w yon bagay. Ou t ansanm a yon nèg ou marye avèl ou fè timoun avèl. Nou vin paka kontinye ankò, nou chak fè wout nou. Osito ke w kita nèg la, a Shaba, ou gita ap afiche lòt nèg wap fè grimas. Kounya w rive wal nan imigrasyon ap ranpli papye cancel rezidans kiyès papa pitit ou aksyon kokorat zanmi kijan de fanm sa yo ye mwen m pral di yon bagay zanmi ou ka pa yon moun le fè ke w gen timoun avèl ou pa ta renmen wè mal pou li non bon e papa pitit ou fò w ka fyè lè w rive yon kote ou wè papa pitit ou fyè men papa pitit mwen de menm pou papa li rive yon kote men madanm men ex mwen manman timoun mwen yo nou tout ap viv nou tout ap fè efò. Ou fin afiche w a nèg la ou pa satisfè toujou rapid wi zanmi kounya lap cancel lap aplike pou cancel rezidans gen de fanm mwen pito nèg ret selibatè ou pa frekante nenpòt ki fanm e sa fè w mwen renmen jezi menn e sèl li menm m frekante kòm makomè m pa frekante nenpòt moun bagay la fè m mal wi zanmi kòm si li pa fè m mal pou Shabba non m ap gade jan fanm nan ap desann tèt li li panse sa l fè a se pou desann figi Shabba oubyen pou l blaze Shabba non. Wap desann valè w antan. M pa renmen di antan ke fanm. Li raz, aksyon kokorat nèt zanmi. Oh oh. Tou. Donk zanmanm yo, e konsa koze a ye. Anpil ayisyen kontan. M pa konn sak fè sa. Anpil ayisyen kontan lè yo wè Jovenel sou wout pou jwenn jistis. Gen anpil moun an Ayiti, ayisyen ap tann yo arete. M pral, m pap ba w manti. Yon nèg tankou Ariel Henry On nèg tankou Léon Charles, on nèg tankou Frantz Elbé, rive pase pran nèg phtk, Micky etc. Anpil Ayisyen, zan map di w sa klè. Gen Ayisyen la si yo tande yo arete Martelly, FBI bote Martelly yap kontan. Gen Ayisyen si yo tande yo arete, bon m pral di w yon moun Ayiti la zanmi m ou ka panse e blag. Ou konnen si yo arete Andre Michel Ayiti 90 pousan Ayisyen ap kontan? A, ou panse e blag. Si yo arete Andre Michel Ayiti oubyen FBI ta vini l bot Andre Michel 90 pousan Ayisyen ap kontan. Menm konferans pou laprès nèg sa ap bay, yon ti konferans l ap fè a Nenel Cassy, menm patizan l yo, nèg ki konn kanpe bò kote l, nèg yo ret on pwen pou yo manje Andre Michel a on grenn sèl. M pa konn ki valè enmi misye genyen non zanmi m nan popilasyon an. Nenel Cassy, André Michel etc. Paske yo renmen politik twòp nèg yo prè pou yo riske oh. Antouka bagay la pa piti Ayiti zanmi. Bagay la pa piti. Ariel Henry ranje kò w zanmi. Ranje kò w. Si w tap ponn yon ze degaje w kouve l rapid zanmi paske FBI nan wout. Ponn ze a kouve l. Nèg yo pa lwen rive sou ou zanmi. Antouka. Vini nan kanton lakay mwen. M jwenn anpil fanatik ki voye remèd pou mwen. Gen k di m fè asosi, gen k di m fè tès gwosès. Fò m di nou sa, m pa ret kwè se ansent Jezimèn ansent paske dènyeman la, m kwè pou mwa novanm nan li te gen règ li. Wè sa m di w pou mwa novanm nan li te gen règ li donk si moun nan te gen règ li novanm e desanm oubyen pral antre janvye a la l ka poko vini men li pa oblije se ansent l ansent sa depan w sijè m tèlman fè bagay bwa tabak ki pou konnen yo wè sa m di w mwen m gentan konnen se bagay kovid la li ye paske li yon ti jan afekte respirasyon li gen noze kòmsi bagay la fyèv la vin ak tout maladi wè sa m di w e sa k fè m prale gon kote yo voye m nan yon ti fon bazen. M pral bay li zanmi m pou m fon bouyi m fon dènye te pou li. Ak sa m gon bagay m fon ko wi zanmi m pri m jenjanm. Met jenjanm nan bouyi lè te a fin fèt met yon ti sitwon ladann pou gòj la. Pa bezwen keto zanmi m e pa ansent. Bwa tabak pa ta ka mechan pou l ta ansent jezimèn ankò. Ou wè sa m di la? Lavi a pa fasil. Lavi a pa fasil yon manman pa ka gen 2 timoun nan mwens ke 2 zan rapid konsa l pa t ap nòmal. E m pa t ap ka e m gen je ou konn sa k rèd la zanmi? Jezi menn dim sil ansent ankò mwen pou reparen dezyèm pitit li a wi sil ta ansent e pa ti koze non antouka yon lòt epizòd pou pita ankò zanmanm yo.